Oh kouzin kòman ye cheri. Kouzin.
Kouzin dat m pa wè w. Kòman w ye kouzin. Kouzin.
Kouzin. Kouzin. M chache w nan tout vil la nan tout peyi a m pa janm ka jwenn ou kote w te ye kouzin. Hee kouzin. Ou mete kouzin nan sal eta wi kouzin. Konnen w pa konnen wi. Sa konn kouzin.
Kote w te pase kouzen?
Karenns, L ap mye si w mete vrè vizaj ou ok? Kòman sa?
Moun ki te konn ap sèvi avè m nenpòt fason, hum, lè sista m pa t la, kè w fè menm moun nan ankò. Ou pa bezwen fè sanblan. Wo wo wo, dja dja dja dja. Kouzen. Kouzen.
Ou konnen. Sou sou sou sou moun ki dezod. Ok. Donk m ka konprann ke li vle pote m plent men m sur et certain tout sa w te fè se nan vi m. N ap eseye aranje sa pou Soso reprann tèt li paske ou konn lè yo jèn konsa yo toujou mal aji.

Ti fi sa kwaze m ki chita m tou nève. Clarens son ti on yon jounòm kòmsi li te konn ap koze avè m. Li te li te gentan fè m fache. On istwa salop m pa janm rakonte istwa sa. O o! Jèn fi an kwaze m.

Misye konprann ke trè byento la se lanmou an kò li pral rive. An sou fòm devase. Donk ou konnen m fè w konfyans, avan yon seksyon m ka di, li ka retire konfyans ou nan m paske w fè pati fanmi an. So m pa konnen kòman w fè parèt

Sousoun kite sa nan menm pou m koresponn ansanm ak misye. Tande sa m di w la? Evre sa pou m fè pou m mennen ankèt pou m konn si misye dèyè tout sa w di m, m ap jwenn li. E mwen menm apre, m ap fè l peye sa. Ou mèt ou. Pote paspò a ban mwen. Epi m pa konn sa w vin di m la non. E isye w rete.

M ba M nan ok map tann map tann ou. Gon moun kap fè sa nenpòt tan m ba l ok moun. Fè rapid pou w vini wi paske m gen ok ya. Se ki moun?

Ok de tout fason m te chita nan ou m chita nan ou. Wè ma chérie m rejwenn ou la jis pou m ka remèsye w. Poukisa? Ba se vre pafwa nan lavi gen de bagay ke w konn vle ak tout fòs ou, tout volonte w, tout ou menm kòmsi ou mete tout fòs ou ladan l men ou jis wè l pa rive. Nan moman ou pap konprann kisak fèl pa rive ou ta santi ou te ka tiye tèt ou kòmsi ou santi ou se pi move moun ki te ka egziste dèske ou wè objektif sa pa atenn. Pafwa ou konn ap modi la nati ou menm modi jou fèt lan paskel pa rive men se pa sa ditou se jis aprè ke ou pral vin teni kont pral vin rann kont ke sak te fèt la se te yon bagay ke Dye li menm li te vle pou e la nati li menm li te vle. Mwen jis fè tout rale sa yo pou m ka di kisa. Aprè lè m te fin pale ak vòlè an, yo ban m nimewo ou. Ou wè m te kouri. Sa vle di a, m te vrèman sipri e m te gen dout e aprè lè m rive m fin chanje m, m eseye rele Sonley. Wi, kòman m kapab ede w? Malgre ou poko di m non w non.
Kessita. Ok Kessita ok se yon plezi ok kòman m ka ede w m pale yon ti jan brèf sitèl. Bon m vin la pou yon rezon byen byen detèmine. Ok. M se kouzin Sandro.
Yon blag ou byen serye? Wi m serye. Anben ou rekonèt mwen? M raple m. Lè sa yo tap fè fèt la la ou te la. E tefòn nan sone. M pat baw manti. E m jwenn li vrèman. E menm moman nou tou pran randevou m al lakay li. Ou wè lè m rive m sipri.
Vwala m pat baw manti. M te toujou di w m pa la sone men w pat kwe. E se lè sa map reyalize m di kèt. Bon patnè m, bon zanmi m, depi lè n piti nou ansanm, nou fè tout bagay nou ansanm, nou nan menm lekòl. Ok tout sa nap fè tout ansanm kounya map vin reyalize mwen ki tal koutize mennaj li e si sa te rive pa erè ke ou te avèm kounya lèm te vin konnen misye te anti kòmanm tap ye. Yo tap fèm parèt lèd e yo patap konprann sa kòm sou vle paske lòm yo pa bezwen konn kijan sa te ye yo patap bezwen konn sil te fèm soufri pandan tout tan sa yo mpat konnen li tap jis pranm mal dim tout sak mal ou menm tou ou te ka pat zanmil ankò. Vwala.
Paske nan nivo ke m te renmen w lan vrèman, m te panse ke nan faz sa a, m te ka menm bliye amitye a. Men, gras swa randu a Dye, se ke sa pa rive. E kounye a, m santi ke m ap pi byen, pi ere, paske lè m pral wè ou menm ou avè l. E m ta swete ke nou marye. Kounye a la, bon, deja mwen m avè l nou te sanble. Nou pa ansanm ankò non. Kòman sa? Wi, so, m vrèman kontan rekonèt ou, malgre ke, e.

Li di m li kwaze avè w antanke mennaj li. Premye fwa l kwaze avè w, li di m konsa lè w wè w, ou pa janm raple w de li. Bon, m jis pa ka konprann, paske si se mennaj li ou ye, fòk ou ka raple de li. Si se mennaj ou, m panse fòk ou raple w de li. M vrèman pa konprann sa. M banm di w, m panse ke si se kouzin ou, m kwè ke w ap konfidèt li kanmenm. A vre di, gen anpil bagay ke l ap di w pèsonèlman. A vre di, si ke l di w ke m pa t raple m de li, se ke te gen rezon m gen m byen detèmine. Ke m kwè ke se pa mwen ki pou ta di w sa. Petèt Sanni ta sipoze di w sa ke m te pèdi memwa m avan. Ok. A vle di m pa t konn idantite m, m pa t konn ki moun ke m te ye. M di Sanni tou sa. M pa konnen si l kwè m ou pa, men m te ba l tout reyalite yo. So, m byen kontan ke w vin la paske m te toujou bezwen ale nan fanmi l pou n te kapab wè. Menm lè ke m ka di kounye a petèt li ka two ta, sa vle di pou n gen yon amitye paske la. Kote ke ou map viv la e ou te nan fèt de fiyansay ke dizon Sara te òganize donk se mwen menm ki fiyanse an so m panse ke li ka two ta pou kounya men m kwè ke avan si m te konnen yon kouzin sann li petèt li tap yon bon alye pou mwen ki pou ta rapwoche m plis de sann li e m kwè ke entansyon lan vin la li bòn. Bon, m pa konnen si ke w gen lòt truk w ap ajoute, oubyen yon konsèy, oubyen yon truk ke w ta vle m fè, m kwè ke se avk yon plezi pou ke m tande w.
M ka poze w kesyon?
Ben wi. Ou toujou an mezanmi?
E, um, m ap reponn w sensèman, menm lè ke pou kounya m pa kwè sa ap chanje anyen. E Sunny toujou ret reine de mon cœur ok e se moun kem still tankou renmen e m kwè ke map toujou renmen men selman sa ka rive la nature pa vle ke nou ansanm. Wi donk m te toujou di ap di w ke mwen gen mennaj men sa te avèk yon espwa yon espwa ke m te konnen mwen a Sunny tap gen yon vi ankò men Sunny pral gen pitit li pral marye donk tout tan m te toujou ap refize w kòm genlè se paske Genlè se paske Bondye pa t vle nou ansanm paske si nou te ansanm tout sa tap parèt lèd. Men m ta sonde yon bon tan. Ok baby.
Bon m di w m sonje vrèman lè m t al kote l lan li di m lap viv avon fi nan kay. Sa vle di demwazèl la ansent pou li. Wi. Daprè sa wi yo di.
Men m konstate yon bagay ta sanble ke Sunday pa alèz. Èske w la? Paske li, li ap di m yon, yon bann bagay, li montre m kote l te pran bal, li eksplike m yon bann bagay, li di m fanmi l, tou sa e li bliye yo tout bagay sa yo. Misye pa alèz. Men sèlman sa m konnen, si misye te renmen w vrèman, nan nivo ke li te sipoze renmen w lan, pa panse ke yon fi ki just pran l met nan kay, kòmsi, Kan li ka di sa ap okipe l sa pral fè l bliye w. Gen tan ansent pou li. Ben wè men kisa k rive. Non. Tande tande on moun ka toujou ansent pou on moun li fè on pitit valè relasyon konn konsa bon gen gen moun konn gen 2 3 4 pitit epi aprè sa yo kite yo pa ansanm. Sa pa anyen sa pa anyen men deja Mwen imajine w ke pitit la poko fèt, demwazèl avèk Souney pou nenpòt kote kòmsi m ta bay Souney randevou toujou, kòmsi l toujou prezan, l toujou vin ap rale Souney anfas mwen, kòmsi m konn menm fè kochma de sa tou. O! Sa vrèman, sa p ap fasil pou mwen di kòmsi Souney, malgre Souney ta gwo pitit ansanm avè m, avèk demwazèl sa a, m wè yon je kale. Antouka, sèlman sa m jis konnen. Mwen menm avèl nou te toujou ap fè lòt pwomès, li toujou ap di ke l ta swete se mwen k parenn maryaj li, li di wi, de mèm pou mwen menm. Anfèt, sèlman sa m ta swete pou ou, ou menm depi w toujou renmen l, e bò kote pa m, deja m konnen l anvi, m ap fè maksimòm efò yon fason pou ke m te ka wè, yon fason m te ka ede l pou ke relasyon an te ka vin ok. Men, petèt lanati bezwen li nou e petèt pa gen gran choz nou ka fè. Men yo toujou diw anpil fwa nan lavi gen moun wap rankontre se premye moun viw gon lòt se ak moun ke wap fè viw gen yon moun menm se li menm kap stil ret nan kèw menm lè ke ou pa fè viw avèl ou byen sa ta rive ke li pa premye moun viw men se moun kap akonpanyew Pou tout tan nan vi w, l ap sere nan kè w la. Anpil fwa, nou pa jwenn chans jwenn tout twa pèsonaj sa yo nan yon sèl moun, men anpil fwa nou jwenn chans sa. M panse ke pou mwen menm, m ka di Sanmi pa t premye moun nan vi m, men li te ka moun ke m te ka fè vi m nan tout entegralite. Men m kapab di se pa le ka a. E m pa swete ke w tris. M swete ke w priye pou nou, paske si nou te destine pou ke nou te ansanm, sa ta toujou rive, je kwa.
Mwen sa fè m tris anpil le fè ke m wè kouzin mwen ap soufri anpil. De fwa menm nan chanm mwen m pa vle soti paske m pa ka wè l k ap soufri, l pa fè m byen lè m wè l ap soufri. Bon se rezon sa ki fè m te vin kote w men m tande m konprann.
Ki konsèy ke w te ka ban mwen? Ok. Mete w, si w te nan plas mwen, ki konsèy ke w t ap ban mwen? Kessy ta, pale avè m. Ki sa w panse ke m te ka fè? Malgre ke m ka di nou apèn kòmanse pale, nou poko gen menm 10 minit depi n ap pale, depi dizon ke kòmsi m konye de pale avèk ou, men m santi nan mwen, m ka mande w yon konsèy. Si w te nan pozisyon m Sunday, ki sa ke w t ap fè? Yon moun tankou w ki gen yon vi, ki nan yon kay, e gen yon bagay ke ou poko konnen. Ok retounen jwenn relasyon sa nòmal deja mwen menm avè w avan se te pou koutizan men kounya mwen panse dès aujourd'hui nap fini pa kòmsi zanmi ok mwen panse nou ka pataje des idées epi ba w pous mwen efò m tout sa m ka fè yon fason pou relasyon an reprann ok merci beaucoup dakò se super vibe m vrèman kontan e m te santi m vrèman deranje. M te boulvèse paske lè yo te di m ke misye mouri, men kounya m santi m ap reviv paske m wè misye an plen fòm e menm si ke misye di m fanmi l yo ba l vag men pandan m t ap pale avè l te resevwa yon apèl sè l la te rele l. M ta swete ke tout bagay yo reprann jan yo te avan pou misye al kontinye etid li tou sa ou wè sa m di w la epi pou tout bagay ok dakò epi apresa maryaj la. Mpa ta swete sa. Bon se tout sa kem espere.
Paske apre li pa janm met yon moun nan fim. Men sa vrèman enposib nan zye pam. Daprè tout sa map panse m wè sa enposib. Pa enkyete w. Jis pa vize pwoblèm nan. Ok. Men panse avèk estrateji ke nou pral itilize yon fason pou tout bagay yo ka ok. Dakò? Dakò. M vrèman kontan.
Sèlman m pat ka rele w avan men kounya m pral rele w antanke zanmi. ok yon fason pou ke n ka eseye jere tout bagay ok dakò m byen kontan n fè pale a m gon kote m prale epi n ap repale m ap rete la mwen pou m fè ti van toujou m kite kouzin mwen lakay m enben ok pa yon pwoblèm ma cheri dakò n ap jere bagay yo m ap rele w e m ap di w m ap pale avèk Sunday m ap di w tout bagay ok dakò mèsi bokou mwah.
Avèk madam demwazèl ke map viv la li ansent pou mwen. Ala ki konsèy ke w tap ban mwen si w te nan plas mwen kisa w tap fè?
Bon, malgre Sanie kouzin mwen li ye, ou gen yon moun ki ansent pou ou deja e wap viv avèl, e sim byen raplem Sanie dim se li menm ki te jwenn ou nan lari ki te mete w kote w ye a. Bon, konsèy mwen pou ou se eseye rejere relasyon an avèl. Si ou ka, si ou santi ou ka viv avèl, viv avèl. Pòske kouzin mwen an, se vre lap soufri, men ou deja gen yon fanm ki ansent pou ou e ki rele ou anpil. Pran swen li, pa kite li. Pou modifye sa kem di an, lè kel te ansent pou mwen an, m pat konn dèt, se tem pat konn ki moun kem te ye. Wè sa m bezwen lan bon. Aww m vreman regrèt e tout sa ki vin nan vi an gon rezon m tande w kap pale m santi ke si ke lè ke m te a Senlin m te rekonèt ou ou tap youn nan meyè alye ke m tap gen meyè zanmi ke m tap gen men anfèt sa pa rive konsa e bon nap swiv kapris la nati. Ebyen ok mèsi paske w te tande m.
Mèsi tou paske w te tande m m kwè tou wap Salye san mwen pou mwen, wap pran swen pou mwen. Fèl manje, lèw fèl bwè, toujou fèl ri pou mwen. E fè ansòt ke menm lè ke m pa viv avèk li, men pou m sil toujou ret nan kèl e toujou ret tankou yon gid kap gidel. Dakò? Dakò, mèsi.
Ok, m pap mete m.

Saw fè kòm e lakay ou ye ou ka domi rete tann li tout bagay sa ou men pou kounya li pa la kounya. M wi m konn sa e ou m te byen bezwen tou. Oh ou konnen l pat la? Mph oh anben ok ann pale non gon bon ti tan n pa pale ou sonje depi lè n te pale depi lè Sara te nan kay dèyè a ou raple w? Nou gen lontan n pa pale vrèman. Oh. M gen yon kesyon pou ou wi. Wi ou ka pale avèm wi.
Donk m tap diw konsa ke antre Sarah avèk Sanley kiyès ou renmen. M pap di pi renmen non paske m konnen yon moun ou pa gen 2 kè ou paka renmen 2 moun a la fwa.
Paske m konnen ke wap viv avèk Sarah se sou la fòm wap viv avèl paske lespri ou pa la vrèman. Dim pale avem map edew. Love eh m vrèman kontan dèske w vin sou sijè sa e m pa konnen s on gras Bondye fè m paske sèjousi ak tout moun m pale, tout moun ke m pale m santi se se de moun ki konprann mwen. M di Bondye mèsi pou sa. Kesyon w poze m nan, si sitiyasyon an te ranvèse, m te ka reponn ou otreman. Men pou lenstan m ap di w ke m gen obligasyon de vi. Ok M gen yon Paske pafwa nan lavi m pa pral fè anyen pou manje Pou manje pa kilpabilite apre Pou m byen di w ke vi m avèk Sara Se pa tankou yon bagay ke m fè l kado Men se yon bagay ke li merite Malgre tout jan ke w wè m ap viv avèk li E anpil fwa l ban m move jan Pafwa l fè enbesilite nan bagay jalouzi l lan Men kou l m ka konprann li Paske li santi vrèman relasyon nou an menase M santi nan kè l li ta vle tankou nou gen yon relasyon. Men m p ap ba w manti, moun ki nan kè m lan li pa lòt ki Sann li. Men mwen m a Sann li nou stil pa ka viv ansanm. Paske imajine w ou konn bagay yo, sa rapò m nan lari, li ede m. M raple m dènyèman pou l te sipòte m nan yon trik, se ou l te vann machin blan an. Ou raple w? So, m pa gen lechwa. Lavi m nan men Bondye, se li ki konn tout bagay l ap fè. Sil vle m viv avèk Sara m mandel fòs poul met yon lanmou nan kèm pou li paske se sa kem manke sèlman aktyèlman se sa kem manke epi tou pou Sara vin plis konpreyansiv anvèm poul jere bagay yo avèk matirite e poul konprann mwen m swete Bondye fè sa paske san li m ka di m fèl mal vre men se pou mal volontè men Sara sim ta fèl yon mal kounya se ap yon mal volontè. avèk Dyel men moman la m just pa gen le chwa map just lèse desten deside epi tou map poze kesyon sa tou si w te nan plas mwen kisa w tap fè waw
si m te nan plas ou bon si m te nan plas ou m pa tap kite Sarah ale e ankò lanmou lanmou pa bezwen pafè li sèlman bezwen resipwòk se vre men Men m pa tap kite Sara ale So Sara son bon moun Anfen m pa tap kite l ale Non de tout fason m pap kite l ale Bon o kontrè m pran desizyon m de men nan Pou m pran responsabilite m anvè Sara M ap marye avè l E ou raple w bagay marenn nan li stil toujou la Dakò marenn? Mèsi Anben m ap pouse m nan salon an m ap gad TV Ou ka relax kouche lakay pou ou

Ayy Sarah relax ok Ahh pa fèm Men Vito nan kay la men Vito kotem konn al fè gym ansanm avè w la yon ti kouri map fè ou vin Ok met nan tèt ou m pa avè w m a timoun nan A ki timoun ou ye a Bebe m nan Ki bebe? Neushta Vòlò Epi tou ou konn lari an danje donk nou gen gym lakay la ou gen tout bagay lakay la m pa wè pou ki rezon ou oblije leve m pou m vin la M granmoun

M jis leve w paske w paka ret ap dòmi ankò Sunday moman yo rive gen de bagay Sunday m paka fè kounya fò w ka ede m ladan l kounya se pa leve chak jou al rankontre ak fanmi w ou gen responsablite kounya kounya w konnen ou gen responsablite
Kman chak jou m al rankontre ak fanmi mwen oo E chak jou wi Sunday lè se pa foto se wè m vin wè ansanm avè yo anyen w pat gen pou w te fè pou mwen ok bagay sa.